Wè Merci paske ou abone ak chanel la Merci paske ou toujou la sou chanel la tou Merci pou chak grenn kòmantè like ou kite pou mwen Merci beaucoup Wè kontinye abone ak chanel la paske nou bezwen rive avèk 10000 abone Video sa mwen ta renmenl rive avèk 500 like epi Pataje video an tou menm ki jwenn video sa konsa ke pou tout ayisyen kapab jwenn video sa ok Se de kisa nou pral pale nou pral pale de FIGTN.

Yon kont ki oprè de Caixa Econômica, ok? Se yon kòb yo depoze pou ou nan kont Caixa, ok? Kòb sa, li la ou ka pran ni, se lè yo voye ou ale nan yon travay, ok? Kòb sa, wap ka pran ni. Men si toutfwa ke ou PG, ou pa gen, ou soti nan travay la pou kont ou, ou pa gen aksè pou pran kòb sa. Bezwen pale de FIGTS si, si kòman, kòman ou kapab pran kòb sa ke gouvèneman libere pou nou ki se 5, 5, se 500 reais, 500 reais, Ki se 600 reais ok and ok se pou ki sa FIGTS lan ye ok FIGTS lan li menm li kreye se yon mwa se yon fason pou kapab e e ede ede travayè yo pa egzanp tankou m te ka di pou anpil brezilyen ki genyen 10 an 15 an bagay sa yo ap travay moun sa yo gon bon kantite kòb nan kaycha paske avèk kòb sa yo pa ka sa ka yo pa ka al pran kòb sa pa egzanp si yo pa voye yo al nan yon travay Tout sa yo en en e kòb sa ou kapab pran li pou e finanse yon kay, yon machin, ou gen yon maladi ki grav, tout sa yo ou konprann kòb sa ou ka itilize l. Men si yon fwa ke ou pèdi nan yon konpayi, kòb sa ou paka pran l. Ebyen gouvèneman li libere 500 reais nan kòb sa pou chak moun kap travay ok. Gen anpil bri kap kouri kap di non m pa pran kòb sa, kòb sa ka sesi, kòb sa ka sela. Non non! Fi ka tran. Rete trankil, kob lan se pou ou li ye ou paka pè paske si yo ba ou l ou dwe pran l se sa. Men anpil bri ap kouri se ke m pa jwenn kob pa m nan, kisa k pase bagay sa yo nononnono non kob pa w lan li la ok rezon ki fè w pa jwenn kob pa w lan sa pral depan de nan ki mwa ou fèt la oubyen tou eske ou genyen

13 septembre mwa sa ki sot pase la ok se ke ou gen aksè pou al pran kòb pa w la men si tou fwa ke ou genyen kaltan se dadan w ou genyen yon kont pou pans ok nan cash wè ou gen aksè pou al pran kòb pa w lan se ke kòb pa w lan li disponib se kouri al chèche l ti chouchou wè e si tout fwa ou fèt. Ok map oblije ale nan kay m nan paske mwen paka kenbe tout dat sa yo nan tèt mwen ok. E si tout fwa ke ou fèt Me, Jwen, Jiyè, Out, kont pa w lan lap disponib 27 Septanbre 2019 ok. Si tout fwa ke w poko jwenn pat jwenn kòb la pou kòb pa w lan pou 13 Septanbre se sak te pase ok. Se mwa ou fèt lan se ke kòb pa w lan lap libere 27 Septanbre fon ti tann poze w poze w kòb la la. Ok Esmond Fato ou fèt Septembre, Octobre, Novembre, Decembre Kòb pa w lan lap disponib 9 Octobre 2019 Men fòk ou genyen 40 ans Ti dada w oubyen yon kont pou pran sa nan Kache ekonomik. Wap ka al pran kob paw lan ok. Se ke kob paw la si w poko jwenn li se sa pral depan de mwa ou fèt lan. Se dat ou fèt lan ki koz kob paw lan li poko libere. M konnen w met nan tèt ou la poko. Si m pa gen kal tan se dat dan w pa gen yon kont pou w pans. M pap ka pran kob pa m nan. Huh! Sijan m te gen yon ti espwa la avèk ti kòb mwen an m ap pèdi l non non wap ka pran ti chou se ke dat yo pap menm sèlman wè nou pral pale pou ou menm ki pa genyen youn nan kòd sa yo ok wè si tou fwa ke ou te al fè yon ou t al ouvri yon kont pou pons aprè 26 jiyè ki sot pase an la wap

Wè e si ou fèt fevriye kont pa w lan lap disponib 25 oktòb 2019 ok e si ou fèt mas kont pa w lan lap disponib 8 novanb 2019 ok e si ou fèt avril

Jwiyè. Kòb pa w lan ap disponib 10 janvye 2020. Wè. E si ou fèt Out, kòb pa w lan tou la ap disponib 17 janvye 2019. E si ou fèt Septanb, kòb pa w lan ap disponib 24 janvye 2020. Wè.

2019 ou ka rele nan 0 800 7 24 2019 ok wè ou ka rele nan nimewo sa pou kapab konnen kilè e konbyen kòb ki disponib pou ou e kilè kòb paw lan ap disponib ok sèke wap ka pran 500 reais wè ok se kisa nou pral pale kounye a E si tout fwa ke m pap travay, eske se tout moun ki gen aksè ak kòb sa a? Kòman sa ye Gladjine? Querida Gina, Wè, nou pral pale de sa. Si ke ou poko travay nan Brezil, ou pa gen aksè ak kòb sa. M ap pale pou Ayisyen, pa vre? Si ke ou poko travay nan Brezil, ou pa gen aksè ak kòb sa. Ou pito, si ke ou travay nan Brezil, ou poko janm travay kanen siyen, ou pa gen aksè ak kòb sa tou. Tout fason, si w ap mete jou pou jis kounya la, ou pa gen aksè avèk 500 reyay sa ke yo libere. pou tout moun kap travay yo ok si tout fwa ou tap travay e ou yo te baw kont ou ou te ale ou te gen aksè pou ou te saka kob paw lan kounya ou pap travay ou pa gen aksè pou pran kob sa tou paske ou te deja saka li ok e si tout fwa tou ou te ap travay ou te pidji ou te Demisyone ou kite travay ou an, kòb sa ou pat prann, kòb sa li la, se ke paw lan li disponibl. Yon lòt bagay ankò, si w ta travay nan yon premye konpayi and ou te PG, m pa konnen nan premye travay ou te ye an, ou te PG ou kite l w ale nan yon lòt, epi ou ap travay nan yon lòt, ou PG ankò wale nan yon lòt, kounye a ou gentan sou 3, wap gen aksè sa ka 3 tou lè 3 kont yo ok wap gen yon mwen 500 500 500 1500 wè se ke ou pat janm pran kòb yo kòm si lè ou tap travay premye kòb a yo te ou pi di ou pat al pran kòb sa bagay sa yo kòb sa li toujou la se ke wap ka pran li ok si tou fwa ke premye kòb a yo te yon ou te gentan kòm si nonb de tan ou te gentan genyen an li gentan rive a 500 oubyen tou m pa konnen mezi li te gentan rive an epi nan sa w vin ye kounye a menm si ou pa gen anpil tan ladan pa egzanp ou ta gen yon mwa 2 mwa 3 mwa li poko menm rive 500 Tou pa egzanp, premye an li ap 500 epi pou sa ou vin ye kounye a sa vle ou de nomb de tan ou genyen an li pral wap ka sa ka tou lè 2 a la fwa ok and wè pa bezwen fè tèt cho se ke kob ou an la si ou poko jwenn li se dat paw la ki poko rive epi e avèk tou si ke ou poko kòmsi ou pa gen kalton si dandan ou pa genyen kontan pou panse se sa ki ka koz ou poko jwenn kob ou wa ok kob sa. Eske m pral gate l? Bon m pa konnen, sa depan chak moun konnen kisa w pral fè ak kòb pa w lan. Men, m panse se yon kòb ou ta sipoze jere, m panse se yon kòb ou ta sipoze itilize pou yon bagay ki, ki kòmsi m ta ka di w la, ki gen anpil enpòtans pou ou, ke w pral fè, ki nesesè, ou konprann? Paske si kòb sa pa t libere, ou t ap toujou pa fè sa w ta pral fè a. Se yon kòb ou bezwen, ou bezwen rezève li, pa vre? M panse se tout sa ke m te pote pou nou, se tout sa m te vle pale pou nou nan videyo sa. Pa bliye kite yon like nan videyo sa si w te renmen videyo sa. Pa bliye abone ak chanèl la si tou fwa ke w poko abone ak chanèl la. M renmen w anpil. Babay! Chow!